Bonswa tout moun nan bèj motivasyon non pam se Robinson nap di mèsi de votre fidelite se toujou yon plèzi pou nou retrouve w nap swete ke ou kontan ke paske Bondye fè w gras ou la ou vivan e nap swete a tout fanatik nou yo ki la ki toujou sipote nou e sa ki deja abòne a chanèl la e sa ki poko abòne a chanèl la si w poko abòne a chanèl la paske w pap regrèt nan emisyon sa nou pale san deja konnen E sa ou pa janm konnen deja. Jodi a nou gen yon fanatik kap fete anivèsè li, se Alice Cady, yon fanatik ki toujou tande lap tande nou la, jodi a se 15 desanm lap fete fèt li nap di jwayez anivèsè avèk madam Cady k ap fete fèt li e tout lòt moun k ap fete tou, si w ap si w ap fete nan mwa sa tou, n ap di w jwayèz anivèsè a tout zanmi n yo ke n ap fete nan mwa desanm nan e nou wè mwa desanm nan prèske fini, ane a prèske fini, nou pral nan ane 2021 prèske nan nan kèlke jou la a vle di n ap di w ke yon moun ki deja vivan la se yon gras li ye men gen moun ki ta renmen la ki p ap la men nou p ap pale anpil paske aswè a nou genyen Yon sijè ki trè trè zenpòtan. Nou di yon sijè ki trè trè zenpòtan ke nou pral pale avèk ou menm. Nou pral pale ou de maladi mantal. Le pli souvan, dan la kominote ayisyèn, lòske nou pale de maladi mantal, e moun panse ke e moun fou. Men, Se poutèt sa, nan kilti pa nou an, nou pa wè anpil moun k ale wè yon spesyalis, se paske moun nan panse ke li pa gen ankenn maladi mantal, paske si w ta di yon Ayisyen al wè yon spesyalis, yon sikològ, yon sikyat, moun ki fè sa, ki fè yon sikològ, yon sikyat, sa vle di, pou ta pou ta regle pwoblèm mantal li, ou t ap wè ke moun nan t ap panse ke ou panse l fou. Se poutèt sa ke nou di ke e nou pral pale w kòman sa kapab ki kisa k maladi mantal la e ki maladi nou pral pale w kèk maladi ki pi komen aswè a e kòman maladi sa yo y afekte sèvo w. Nou pral di pral pale ke nou pral pale sa vle di e anpil moun konnen ke pafwa nou konn di ke yon moun Moun nan, moun nan, moun sa a li pa malad. Men, anpil fwa nou konn akize ke moun sa a malad ke akoz de kilti pa nou, nou di moun sa a si li gen yon pwoblèm li wè, nou wè moun li te byen, byen pwòp e nou wè moun nan li parèt li tankou yon moun ki fou, li fè yon bann bagay sa vle di ke nou di moun sa a genlè yo voye yon espri sou li. Nou pap di pa gen bagay, lòt bagay mistik ke nou konn nan peyi Dayiti, m pap di sa. Men, majorite fwa, Brenn nan, tankou sèvo a, gen yon bagay ki pa mache. Pandan w ka wè moun nan ap pale la, tout bagay nòmal, men nan sèvo a, ka gen yon bagay ki pa mache. Pandan nan sèvo a gen yon bagay ki pa mache, sa vle di ke ou ta ka wè diga, o, ou wè men, ou wè, ou wè entèl te byen pwòp, nan de jou, ou wè entèl se yon moun k'ap voye wòch, ou wè se yon entèl te gen yon, ki pa vle wè moun, ou wè entèl ap fè tout bagay ke ou se, w'ap vin sezi, w'ap di, Sak pase la gèlè majorite fwa nou di moun sa gen yon dyab sou li e poutan ke mantal la, sèvo a gen anpil bagay sa vle di depi l pa jan l ta sipoze ye a l ap fè moun nan a aji reyaji yon lòt jan e n ap wè ke se pa moun sa nou te konnen an se poutèt sa nou pral pale w ke maladi mental illness. Sa vle di sa an anglè a, sa yo rele mental illness la, se yon maladi ki komen anpil, anpil moun pa konnen si yo soufri maladi sa, maladi mental illness sa, sa vle di ke anpil moun ap mache ke pafwa nou ke nou moun wont pou di ke moun nan gen maladi mantal, paske byen byen ke maladi mantal gen anpil moun ki estigmatize nan sosyete a, paske. ki pa ta renmen pale de sa, paske anpil moun raple ke maladi mantal li pa twò enpòtan, nou di w ke maladi mantal l enpòtan menm jan a tout lòt maladi yo, maladi fizik yo kòm kansè, kòm dyabèt, kòm de maladi kadyak, sa vle di ke tout sa yo enpòtan. Gen moun ki pa kwè nan maladi mantal yo, paske y ap di konsa, moun sa a si l gen yon bagay yo toujou di se Se dyab yo voye sou li, e pafwa e pa menm dyab yo voye sou li, se sèvo a ki gen yon bagay ki deplase, ki pa nòmal, ki abnòmal ke ki fè moun nan gen yon maladi. Paske nou pral pale w ke ki sa, ki enpak sa fè sou fizikman, ki enpak fizikman, ki fè sou ou menm, e kòman ou kapab ede tèt ou. Nou di maladi mantal sa yo, paske nou wè ki sa ki maladi mantal. Yon maladi mantal, se yon pwoblèm ke nou wè son, se yon pwoblèm de sante ki enplike de chanjman, nou wè ka wè de chanjman nan emosyon nou, chanjman nan panse nou, nan konpòtman nou, nou di ke yon moun ki te konn aji nòmal ke nou wè, nou wè tou bònman ke moun sa a, li pa aji menm jan an, Sa vle di ke moun sa a, li gen, li pa ka jere bagay pwofesyonèl li, li pa ka jere vi li, sa vle di gen anpil lòt bagay ki pase, e majorite fwa nou asosye a lòt bagay. Men, nou pral eksplore diferan fason ke ou kapab wè de maladi ki afekte sèvo a, e kòman sa modifye fonksyonman nan, kòman sa modifye nan jan nou wè bagay yo, lè moun nan gen maladi mantal, kòman nou, kòman nou menm si nou pa abitye avèl pafwa nap di moun sa gen yon bay dyab ki pran ni, gen yon move espri pran ni, e poutan se yon bagay ki pa mache nan sèvo a paske lè w gade sèvo a gen pati Gen plizyè pati nan sèvo a e chak fon travay nan sèvo a. E si youn pa mache byen, e li ka, ou kapab wè moun nan gen yon pati ki domaje nan sèvo a, sa vle di ke lè moun nan li pou l pa pale, si si l pa pale, gen yon pati nan sèvo a ki reponn pou m pa m ap pale avè w la, si l pa pale, si l si l da si l si l domaje, m p ap ka pale byen, m p ap ka kominike. Gen yon pati ki ki nan sèvo a ki responsab pou lè m ap dòmi, se pati sa a ki ki fè konnen sèvo a pap dòmi, la pa dòmi, gon pati ki, chak pati nan sèvo a jwe wòl enpòtan, men depi la gen yon pwoblèm ki nan pati nan sèvo sa ki pa travay ke li kapab fè moun nan genyen yon bagay, yon pwoblèm. E nou pral pale, n ap di w n ap pale de sante mantal, e sa se bagay ke nan kominote pa nou an nou pa renmen pale de li menm, e anpil moun pè pale de li paske anpil moun konnen depi yo pral wè yon espesyalis, Gen moun ou konnen pral wè yon spesyalis, li konnen yo panse l fou, men yo pa fou vre, men se sa gen anpil maladi mantal ke nou pa konnen. Maladi mantal sa yo kapab anpil moun ki pa dyanostike, anpil moun pa ret pa dyanostike paske nou wè ke depresyon se yon maladi ki komen anpil paske depresyon nou wè eskizofrenik, eskizofreni e twoub bipolè, sa vle di ke nou wè depresyon. la eskizofreni e le twoub bipolè, 3 maladi sa yo ke nou pral pale avèk ou menm. Nou di ou 3 maladi sa yo nou pral pale avèk ou menm, ke chak sa yo, yo fè yon travay e yo fè yon enpak nan lavi chak moun ke nou kapab wè moun nan te byen pwòp, tou bònman ke moun nan chanje konpòtman, tou bònman moun nan ap fè bagay ke ke ou konn wè ki abnòmal e nou menm panse ke e bagay sa yo e nou toujou asosye yo a lòt bagay men se depi moun nan sèvo a gen yon bagay ki deplase ke n ap wè ke moun nan pa menm moun li te ye a. Paske li te fè yon enpak, anpè ke sèvo a, li jwe yon wòl enpòtan paske ou konnen ou ka gen yon pwoblèm nan men, men depi sèvo a gen yon bagay ki deplase ladan l, ki pa mache ladan l, sa ap fè yon gwo enpak pou ou. Nou ta pale depresyon. Depresyon se yon bagay ki, se youn nan bagay ki pi kouran. Se youn nan Maladi ki pi kouran. Anpil moun soufri ka depresyon, nou te di w, ou ka soufri depresyon. Yo fè konnen Ozetazini gen 17 milyon moun ki soufri, adil ki soufri depresyon. Sa vle di depresyon, anpil moun soufri depresyon san ke yo pa konnen. Nou wè ki, ki, ki, ki jan la depresyon e karakterize pa. mank de motivasyon, moun nan pa entèrese anyen, sa vle di moun nan pa konsantre sou anyen, bagay moun nan te konn fè pi fasil, li vin twouve li difisil pou moun nan. E n ap kontinye nan menm fòm de depresyon an, pou nou di ke depresyon se yon bagay ki fè anpil moun malad anpil. Gen anpil moun ki pa ka konsantre, se paske moun sa yo soufri depresyon. Gen anpil moun ki santi yo izole, ou konn wè bagay moun nan te konn fè fasil, kounya yo vin pi difisil pou l fè. Bagay moun nan te konn leve le maten, moun nan pa vle benyen ankò, li ka pa vle bwose bouch li, li ka pa vle al travay, li just vle kouche sou kabann. Isdries fle pa fle, pa gen anyen ki enterese l. Pa gen ankenn aktivite ki enterese l. Tout bagay moun nan tris. Moun nan konn pa ka konsantre. Bagay ki te fle fasil pou moun nan te fè, kounye a se nan redi pou moun nan ap fè l. Sa vle di, ou wè moun nan te konn al lave, li pa vle al lave. Ibra li te konn fè manje se tou poul fè manje a son gwo bagay poul benyen menm poul al benyen son gwo bagay pou li sa vle di sa moun nan konn soufri yon depresyon e moun sa yo konn santi yo sèl moun sa yo konn santi yo izole moun sa yo konn pa dòmi. E lepi souvan moun ki soufri depresyon yo pa dòmi. Moun sa yo ka dòmi inèdtan, dezèdtan apre yo reveye. E moun sa yo pa janm dòmi. E moun sa yo, yo konn manje an anpil. E yo konn pa vle manje tou. Ou konn wè yon moun ki soufri depresyon, li konn pa vle manje. Lòt maladi nou tap pale maladi mantal se eskizofreni. Eskizofreni an, se yon bagay, se yon maladi ke. Anpil moun, nou kapab di lè nap pale an Ayiti a, ou ka tande moun nan di tande vwa kap pale avèl. Yon moun ki soufri maladi sa, li kapab di w ke lakay li, li wè yon kamera, men kamera a, li di w men yon kamera la ap swiv li. Li ka di gen moun ki vin mete bagay devan lakay li. E m rankontre yon dam, m al nan yon shop, m wè l yon premye fwa, Yon dezyèm fwa m wè yon lòt shop li di ka oh yo voye w swiv mwen sa m jwenn se pa m li di m konsa yo voye si yo voye m pou si yo voye m pou m swiv li alò moun nan li moun sa li soufri yon maladi moun gen anpil moun ki pa konnen men pandan ke nan wout pa m men li di m konnen se jwèt men poutan moun sa pran nan reyalite li di ou panse ke gen sa genlè gen moun ki voye pou swiv li Nou wè, moun ki soufri maladi eskizofreni an, moun sa a, li ka pa vle, li pa, li pa vin fiye ankenn moun. Li panse moun ap, ap met bagay pou li. Li panse ke tout bagay ap rive l. E li panse ke gen moun ki mete kamera devan pòt li a pou li. Ou wè moun nan ap pale bagay ki pa gen sans. Li ka di w ke, o o, prezidan Ayiti a, se zanmi m li ye. Chak jou mwen al manje avè l. E poutan moun nan pa janm wè prezidan an. Sa vle di moun nan ap kriye, li ka di ou wè palè nasyonal e mwen te bati l. Li ka di tèl bagay, ou wè moun sa a ap pale bagay ki san sans e petèt nou di jan w ap di moun sa a li gen yon dyab nan tèt li men se maladi sa a ke l soufri. Moun sa a ke nou wè pandan moun sa a konn moun sa a pa prèske vle fè zanmi li rete. Sa ki konn fè Eskizofreni se yon maladi ki kapab jenetik, pandan ke rechèch fè konnen eskizofreni se yon maladi ki kab jenetik. Men, men kòman moun nan konn ap pale bagay, di bagay tande yon vwa k ap pale avè l, epoutan ou la, moun nan di, ou ka chita menm kote a moun nan, di, men l tande yon bagay k ap pale avè l, yon bagay ki rele l. Ou wè moun nan li ka di soti yon kote, li tande yon bagay ki rele l. Men sa k konn rive,

Nou di ke eskizofrenik la, si w wè moun nan gen 20 a 40 an li pa genyen l, li pa prèske gen maladi sa. Sa vle di ke moun nan pa entèrese e moun nan toujou panse bagay, li ka di w men yon kamera la wi, men kamera la, ou menm ou pa wè kamera li wè yon bagay. E nou gen yon lòt bagay nou pral pale ankò, n ap pale w de twoub Bipolè. Twoub bipolè a, sa vle di ke moun sa a, se yon moun ki, ki santi, ki toujou fache. Ou kapab remake yon moun ki toujou fache. Nenpòt ti bagay fè moun nan fache. Moun sa a, ou ka wè, ou ka wè yon moman moun nan kontan. Epi, apre lòt inèdtan an, ou wè l te kontan t ap vole anlè, apre yon segond ou wè moun sa a tris. Moun sa a gen de twoub bipolè. E moun sa a konn gen, ou wè kounye a la, li ka fè nenpòt bagay. Li gen ide pou menm tou touye tèt li, li ka touye tèt li menm, li ka gen difisil pou l dòmi tou. Donk moun sa a, li ap pran bann desizyon ke san panse, li fè yon bann bagay san panse. Sa vle di ke gen anpil moun ki gen twoub bipolè nan kominote nou an, gen anpil ayisyen e gen yon lòt maladi ke nou genyen ke gen yon lòt sentòm ke sa yo rele twoub destrès pos twomatik. Sa vle di kisa ki twoub destrès pos twomatik la? Sa vle di ke an nou pran tranbleman de tè an Ayiti a. 12 janvye, te gen anpil moun ki te frape. Men tout moun sa yo ki te frape a, w ap wè de moun sa yo, yo toujou gen de sa rele souvni, an anglè yo rele flashback. E moun sa toujou ap wè bagay, li toujou ap fè rèv. ke tranbleman tè ap vin pase li toujou ap fè rèv de li wè menm sa ki te pase 12 janvye a toujou pase nan lavi l ou ka wè moun sa ap mache li tande yon ti bri li sote leve li sote li ponpe ke nou wè ke twoub bipolè se twoub bipolè nou te pale twoub bipolè depresyon nou gen lòt maladi nou pale ankò nou pale de Post traumatic stress sa vle di an anglè a, sa vle di moun sa yon bagay ki te pase l, li toujou panse bagay la ap repete nan vi l ankò. Malgre li pa ka pa repete nan vi l, men moun nan toujou ap panse bagay la repete nan vi l. Se sa l ye ke nou di w ke sa yo se de maladi ke ki kab rive moun nan, ki fè moun nan tris, ki fè moun nan toujou an kolè, ki fè moun nan toujou santi ke li pafwa ou konnen nou wè 12 janvye, li fè yon enpak Nan lavi nou, gen anpil Ayisyen ki soufri depresyon, gen anpil Ayisyen ki gen souvni de sa e ki soufri, ki gen pwoblèm mantal. Mèsi a tous! Non pa m se Robinson, nou espere n ap retwouve w ankò pou lòt okazyon.